Bonjour, bonswa tout moun, sa depan de ki kote wap swiv nou. Byenvini nan Steph Caribbean Kitchen. Jodia nou pral prepare pou ou yon ti pwason avèk nwa. Pwason avèk nwa, le pli souvan se moun ki soti Okap, nan Nò, nan Nòdès ki kwit li. Si yon moun ou pa konn prepare pwason avèk nwa, jodia wap gen chans pou wè kijan pou prepare'l. E ke Nwa a nou konnen son bagay ki di anpil. M gentan mete l bouyi deja pou nou. M ap montre nou pandan ke m pral tranpe pwason avèk nou. Sa se sa ki nwa a. Kounye a nou mete l bouyi paske li rèd anpil. Kounye a guys, pwason an tout moun ka lave pwason. In case yon moun pa konnen kijan pou lave pwason, nou lave pwason nou avèk, se yon gwo grenn pwason ke l te ye, nou lave li avèk sitwon, avèk sèl. Se konsa n lave pwason nou. So la, sa se epis mwen. Pwason mwen deja byen lave. Nou ka wè sa son pwason ki grate, ki byen tranpe. Sa se epis mwen. Mwen met yon ti kras timerik la dan l. M pa met anpil. M met yon ti kras. E ke, sonje ke dènyèman m te di nou lè m ap fè sòs pwason mwen yo, mwen renmen met yon ti djèp season la dan l.

ladan l. Sa son ti piman pike. Of course pwason bezwen ti piman, yon ti chalè ladan l. Pa twò twò pike e egzajere men fò l nòmal. Kounya m ap met yon ti piman ladan l. Malgre nou pral met yon piman pike bouyi sou li, m met yon ti kras piman ladan l. Epi tou mwen mete yon ti kras garlic ki se lay. Mwen ajoute yon ti kras lay ankò nan Nan nan nan nan epis mwen yo. Epi mwen met yon ti pwav. E pwav mwen preske fini. Mwen ajoute yon ti pwav ki se white pepper mwen ajoute ladanl. The last thing m pral mete nan pwason. Nou wè pwason sa lèm fin tranpel la. Gen yon 99 pou 100. Ke mwen pap mete kenn bagay ladanl ankò. Paske l gentan gen tout bagay. Sa a son ti sason nap mete ladanl. E men sa ki sason nan pou moun ki pa konnen. So. La nou melanje tout bagay nou yo nan epis la. Nou wè l gon gon ti jan dlo paske mwen mete asid sitwon an ladan l deja. Of course m vire asid la epi tou nou itilize po sitwon an pou nou te kab foubi l anndan pwason. So m pat vin lave pwason an devan nou se paske mwen pat vle pran twòp tan nou. Mwen lave l dabò, mwen jis vin tranpe l pou m montre nou kisa m mete ladan l. M panse se menn pati an sa. Si tout fwa moun ta renmen konn kijan pou lave pwason si w pa ta konn lave l, Feel free pou nou kòmante and then map aranjem next time pou m lavel pou nou paske m ka fè lòt pwason mwen gen pou m fè yon pwason kot sèl epi tou pou m byen di nou lè map fè pwason m yo mwen byen marinel mwen byen rantre pwason an nan epis la nan tout tèt pwason an nou kapab wè kijan ke m fèl mwen nou wè kijan ke m fèl sa vle di son pwason ki ap pran dabò mwen mete nan bout tèt la rezon se paske bout tèt la. bezwen epis m pase bout tèt yo se mwen k pral manje yo e pa paske m pral manjel non ki fè nou wè m koupe kou vyann ki gwo yo se jis pou asid kapab rantre ladanl paske son gwo grenn pwason l te so si tout fwa yon moun pa ta konn kijan pou tranpe pwason kòmante di sa epi next time ap lavel pou nou nap wè kijan mwen fè li aww la nap tranpe pwason nou nap byen tranpel nwa pral pran bon ti tan poul kwit. Pandan ke nou apral pran tan pou kwit la, de la etan, asid ap byen penetre nan pwason, nan vyann pwason an. Le tan pou nwa m kwit, pwason m ap gen kantite asid ke m bezwen l genyen an, epi nou pral fè li. E ret branche avèk nou paske pwason sa son pwason nou pral fè san ke li pa genyen pat tomat. Mwen pa manje pat tomat ankò. Se avèk tomat nou pral bay pwason sa a koulè, se avèk tomat sòs la pral fèt nan plas pat de tomat. So, nou itilize frèch la olye ke atifisyèl la, paske nou pa konn sa ajoute nan pat tomat la, but tomat la menm li frèch. Ok guys, la a nou wè ke pwason an fin tranpe, mwen fin tranpe pwason mwen. Egzakteman epis mwen te mete a sifi, li pa twòp li egzakteman ase pou pwason. Nou wè pwason mwen gen m byen met epis ladanl. Nou gon dènye mòso ki rete e ke so nou fin tranpe pwason nou byen tranpe la, nou pral kitel nan epis la poul byen marinen pou epis rantre ladanl. Paske nwa a, raple nou ke m di nou nwa a di anpil, nwa a m pa mete l bouyi avèk anyen sof dlo. Mwen lave l, mwen mete dlo ladan l, li bouyi. Se konsa nou bouyi nwa nou, antil ke li kuit. W ap kite l prèske kuit, byen kreve, banm itilize le mo kreve, n ap kite l byen kreve. Lè nwa a byen kreve, n a pral fè sòs la epi n ap wè ki lè m ap ajoute nwa a nan sòs la. S on sòs ki trè bon. E anpil moun renmen sòs nwa avèk pwason. E ke gade byen pou n wè. Pwason mwen byen tranpe kounya. La nou pwale fè sòs la pou ou. La chodyè mwen cho. Mwen pwale mete pat tomat. Mwen pwale mete tomat la pou l kapab Fonn. Toutotan ke tomat la poko fonn nan chodyè a nou pap kontinye sòs la paske se li menm se pou tomat la vin byen kwit poul kraze poul ban mwen koulè ke mwen bezwen an avan menm mwen mwen bagay li so mwen mete tomat la la pou tomat la kapab Pou tomat la kapab pran bèl koulè, poul kapab vin kraze. Sorry guys, actually m ta pral fri yon ti yon ti m ta pral tèlman map pale m ta pral fri yon ti yon ti lay epi sa gen lay deja wi. M metel kanmenm a tomat la l pap pwoblèm men m ta pral fril dabò so kounya m voye je m mwen sonjel. So tomat sa la map ki m pral kouvril poul fri poul kapab poul kapab vin kòman dirèj poul vin kraze nèt. m pral kouvri li. Mete pwason an. Dabò mwen mete tèt yo anba.

Don't worry, yo pap kraze. La nou fin byen ranje pwason nou nan chodyè a. Kounye a n ap mete yon ti ten avèk pèsi, yon ti piman pike. Nou pral kouvri l, nou pral kouvri li kounye a pou l kapab bouyi. Apre nou pral ajoute nwa a. La n ap ajoute. N ap ajoute nwa a nan pwason an. Rezon an se pou asid pwason an kapab byen penetre nan nwa a. Paske m vle k tyen aske asid la avèk li. Kounye a la nou mete nwa a ladan l. Gen moun se lè sòs la prèske bon yo mete l. Mwen menm mwen bezwen asid pwason an rantre nan nwa a. Mwen mete l depi kounye a la. Mwen mete l depi kounye a. And um, next bagay ke mwen mwen pwal mete ladan l, m pwal koupe yon ti beurre mete sou li. M pwal koupe yon yon ti beurre, m pwal koupe yon ti beurre mete sou li. Sa vle di la n ap mete yon n ap mete yon ti beurre sou li. My golden way e nap met ti bè a sou li. Nou mete ti golden way a bouyi sou li guys. Paske li bezwen kuit. Nou fè ti sekwe pwason an. Nou fè ti sekwe pwason an byen sekwe. And then, n ap kite l bouyi avèk nwa a. Aprè sa, se dlo nou pral ajoute pou sòs la. Finalman guys nou kapab wè ke nou kapab wè ke sòs la bon nou wè sòs nou a li vreman bon li près kounya so li fasil pou nou fè yon sòs pwa avèk pwason nou wè kijan l ye Nou sèlman ap kite l fon ti konsonmen an plis aprè sa pou nou kapab ajoute zonyon an pou ou and mèsi paske mèsi paske ou pran tan ou pou abòne avèk chanèl nou an and envite yon zanmi yon fanmi renmen videyo nou yo and ou kapab kòmante kòmante feel free pou n kòmante se pou sa chanèl la la and pa bliye peze klòch notifikasyon pou plis videyo